Bonswa Ayiti, bonswa tout fanatik DTA Detekte Tout Atis. Byen ke nou konnen deja, isi a se pa sèlman yon emisyon, se yon manifestasyon pou jèn yo. Kote n ap selebre pouvwa imajinasyon an, dechifre sekrè pwosesis kreyativ la, epi eklate tout jèn talan k ap kache andedan yo, pou nou montre piblik la. Repati pou DTA, byen ke se pa nan radyo diferan, se nan pwòp stidyo pa nou. Nou pap bliye salye big pdg Jimmy Jean Brice, mesye sa. Li te ba nou opòtinite, yon chans pou n te bay emisyon sa nesans li nan Radyo Dife an 102 pwen 3. Mwen se Plaisir Daniel, mwen nan stidyo pou DTA Detekte Tout Atis. Nou gen pou n pale jodi a ansanm avèk atis. Siddhi. Li yon nouvo pwojè li genyen ki sou mache a ki vrèman ap fè wout li. M kwè pwojè sa ki lwen nan 20 k views sou youtube e tiktok li mache anpil. M kwè atis. M kwè se yon mizik rasin ki titre Gineyo la. Atis la gen yon pakèt potansyèl. Ki fè mwen mennen l ba nou jodi a. Nou pral koute atis la, nou pral pale avèk atis la. Fè konesans avèk atis la. Pou n konnen aprè talan n. ki sa li menm li genyen e nan djakout li pou l pote ba nou. E nou pral pran kout poze, kontinye tande mizik la epi n ap tounen apre analiz ansanm avèk atis la. Goumen ou sou kou ou. M ap kite lakay mwen fò m antre. M konnen wout la make danje. Mouchwa zili a nan tèt mwen. Mouchwa boran mare senti m. Mouchwa boran mare senti m. Ginen yo la, se fason atis la li menm l ap debat sijè e avèk kwayans atis la. Mizik la pale sou rasin ak fyète ayisyen. Li evoke Ginen, syèj lespri ak yon fòs espirityèl. Ak yon bèl mesaj santral ki di, Nou sòti nan yon ras ki gen anpil valè,

Sak okenn chen travay sa kap. Nou wè gon mizik ki pale sou rasin. Kisa ki pouse w ekri mizik sa? Kòman enspirasyon an te ye pou ou menm? Pwojè sa pou m jwenn opòtinite men tou pa abòne non envèsman. Atis la.

Stelius mwen kite abone wi view sa fem plezi anpil. Li vreman enpotan menn. Poze w kesyon sa, poukisa w melanje rap ansanm avek mizik rasin? E byen ke ou sot di m se kote w soti a, se sak te entrige w fè mizik sa, men eske ou menm kelke pa ou son eske se mizik sa menm wap kontinye fè? Ou di mwen se melanje wap melanje ou menm ou pa gen w pozisyon?

Anmwee ou te vini pandan menm ou te gen enspirasyon an oubyen kòman l te ye?
Bon, sitiyasyon an just limite se pandan ke m ap imajine kote m soti a, m di kèt chak kote m ale yo toujou pale m de yon bitasyon ki pi pwofon anke sa a, bitasyon manman m. M di kèt ban m ekri ese e bon pwojè. Se pwojè sa a ekri pati 2.
Lè sa m ekri premye pati a.

E e ou toujou ap travay men nou pral vin sou pwojè ou genyen apre mizik sa ou konprann sa m di w lan donk e an m di tou pou moman ou t ap ekri mizik sa ki mesaj ou te vle fè pase e e e tou èske ou menm ou rive jwenn oubyen ou satisfè avèk piblik lan jan ou menm yo jwenn mesaj ou menm ou te vle fè pase a èske ou santi l rive.

Li a sa nan sèl.
Ok ki moun ki rive sou ou ki rejwenn ou ki di atis sa kòman sa ye ki sa w manke bagay sa yo èske w jwenn sa deja pou mizik sa alò e pa pou lòt mizik ou yo e pou tout lòt mizik ou fè men pou mizik sa. Pa gwo fanatik ki tande pwojè a ki pa fèm santi ke li rete sou li toujou bòs yo toujou di m bon travay ok.

Paske tout sa ap byen mache vre pou lenstan. Ok nan mizik la m panse ou leve menm kote avèk watson D ou leve menm kote avèk teddy yon seri de nèg sa yo ki te zanmi w ki nan endistri a ki ale pi wo pase w byen ke m pa konn si w kòmanse avan nèg sa yo kiyès nan yo kòmsi ki enfliyanse w ki ou menm ou santi ki yon modèl pou ou m kapab di watson D se yon modèl pou mwen rezon paske se yon nan ki jèn Kinbèk m kapab di mwen gen fot avè yo. Ok ok. M te nan konkou 2019, final la te fèt 2019 sou pak Sen Jan an fas Legliz Katolik Soti Nò a. Ok. Men li pat rive chanpyon, m pat rive chanpyon, apre sa m te vin fè yon ti kanpe, m te vin gen dout bagay ki tap rive m. Li te li menm li te fin lap fokis.

Sa ki. M fyè anpil lè m ap pale de Awousa a. Bon, poko gen lòt tèt ekri a ki pase ki rive nan nivo misye parapò de nan mizikalman. Ok. E, monchè, gon bagay ou di la ki enterese DTA. Pase ou konnen nou menm se chache n ap chache. Alò lè w di Lè w di ou te nan konkou a misye, misye pa t rive chanpyon, ou menm tou ou pa t rive chanpyon, kiyès ki te rive chanpyon? Èske atis sa li menm ki te rive chanpyon an se yon atis ki toujou ap pwodui, èske li menm li rive fè siksè e an m te ka di ou menm ou fè la oubyen Watson G fè? Bon, se yon demwazèl ki rele Rejeka Soul.
Ok, ki te rive chanpyon. Demwazèl sa pa t Fokis sou Pwòf Fizik ankò, li t ap jwe bay Inivèsite. Pwòf Fizik ap revini nan Inivèsite. Ok.
M pa t fokis sou Fizik ankò, m panse pa rapò de moun yo te nan konkou a, lòt yo kapab kontinye, m kapab okouran paske gen anpil lè ou vin pa wè. Men Wawa li rive. Pou mwen m tap travay nan moman an. Avoka demwazèl ki te chanpyon an ap jwe bay inivèsite li.
Men aprè sa w di konsa a, ou te vin poze, m panse se byen pèsonèl. Moman w pral rekòmanse a se kilè l? Paske m panse lè w pral rekòmanse Watson G nan nivo l ye la a, ou pa ansanm avèk Watson G. Watson G te konnen w. E kisa k pral pouse w rekòmanse nan moman w rekòmanse an, san w ap sonji e tout bagay sa yo?
Bon, pouse m rekòmanse, m ka di Watson te jwenn nan premye opsyon yo, paske m santi kote misye ye a m ta sipoze jwe oubyen m ta sipoze rete kote li ye a. Ok. E m se yonn nan moun tou, m ap santi m fyè lè m rive pou m di sa m di kèt.

Nou kòmanse nan bay sa depi 2018.
Depi 2018? Epi ou pral vin rekòmanse an 2024? Ok. Monchè gon bagay ou di la, e men m ap fè tripotay la rèd tou. Monchè ou di, sa w te ka rive pi lwen ou byen, men se sa ki enterese m nan sa w di an. Eske ou panse kèlke pa ou gen yon bagay anplis Watson G? Eske ou santi ou pi fò ke Watson G ou byen?

Ok ok. Ya ok se sa. Ki pwojè w genyen e jan ke ou ta pral di l talè a, nou te di nou ta prive sou sa, ki pwojè w genyen aprè gine w la? Kisa nou pral jwenn? Èske ou gen yon bagay ou pa di sou pwojè sa?
Pwochè m panse k ap vin dèyè a la, se yon depresyon m panse se pou sa son reyalite ki baze sou vi m ak yon gran frè m ki mouri 11 janvye 2025 ak epi manman m son reyalite pou nou 3 ok ok donk m panse yon depresyon pwochè sa fini avèk tout videyo
a bon. Pral gen koze la. Yo mwen men mwen men mwen men lwa pale men paske m santi gwen enerji pozitif kelke pa. Donk e di m non pale ansanm avè nou di m ki jan de pwojè pwojè sa ap ye. Paske ou gentan di m deja son reyalite. Se yon bagay ki pase swa nan antouraj ou byen nan fanmi ou. Donk ki sa k pral pouse ou wè kòm se pou bay e fan ou yo fanatik yo

Tout sa m panse ke m pral preche yo, yo reyalite ke m viv yo. Pou m ta preche yon bagay ke m pa viv, m panse tout moun ap gentan wè sa. Anpil mesaj m ap fè pase yo, sa yo soti anndan m ak tout sa m ap viv nan Jezi. Sa zanmim ap viv epi manmanm. Sou apèl nou ye apèl dirèk nou pat gen chans genw nan studio e jodia wap travay plizyè pwojè m sonje ou te ou te ansanm avèk team 3 F e m panse ou gen pwojè avèk nèg sa yo ki difikilte ou te jwenn e atravè lakay ou tankou Cap Haïtien ki difikilte ou jwenn e nan mizik, swa nan antouraj ou, swa lè w pral jwe pwogram, ki bòykotaj ki genyen pou ou menm an swa jan w ap moute a? Bon, m pa ka di bòykotaj la anyen ki tèlman anfas anvè mwen menm non, kidonk, pito m poko afwonte, m poko rive anfas mwen tou. Men pou lenstan m difikilte sèlman m genyen parapò de

Ok. Men atis la, m panse chak atis gen yon misyon. Eske ou menm, a travè mizik, ou panse ou gen yon misyon? Ki wòl ou panse chak atis yo genyen nan sosyete a pou moman sa a?
Atis lan, si m gen yon konsèy mwen ta bay lòt jèn atis k ap vini yo, E pandan nap pale la, se ou menm m tap fè bay. Ki konsèy ou ka pataje, ou ka bay e lòt jenn atis kap vini yo, ki sa l tap ye? Swa atravè mizik, jan w rikòd, kèlkeswa, ki sa l tap ye, ki konsèy li tap ye?
Mesaj la se ke tout moun ap byen pase nan moman an, tout moun ap byen travay.

E se pa paske m te vle ale men paske m kontan men paske m ap pataje ansanm avè w la e se sa nou ki fè nou menm nou rejwi. Kijan w defini siksè men? Eske se fan, fanatik oubyen lajan oswa lòt bagay ou menm pèsonèlman? Bon, sa w di, tout sa w di yo se kòmsi se yon melanj de tout atè paske nan tout faz.

M renmen, m renmen, m renmen jan w rete pozitif la. E m te menm kontan ansanm avè w pandan yon ti tan men nou te nou te nan menm travay epi nou t ap push. Donk m renmen jan w ye menn, jan w anbrase e kamarad ou e moun w ap e travay menm kote ansanm avè w paske ou menm ou renmen pataje tou fò m di pèp la sa. Donk e se pa yon atis m ap pale jodi a, se yon atis m fè yon pakèt tan bò kote l. Donk m pa ta ka pa di sa menn paske ou menm ou pa yon moun ki ou son moun ki enb ok ou son moun ki enb men an deyò de sa ki sa ou menm ou panse DTA te ka fè pou l sipòte pi byen yon atis tankou w kòman w wè DTA? Bon
DTA se yon gwo gwo bout radyo ou ko byen fè travay la ya ya ya m felisite tout atis ayisyèn ayisyen

Epi rès dlo kouri nan je m akoz san frè m nan ki mouri a. Mwen santi sa ap manje m. Dèfwa pou m ta santi pye, fò m ta elwanye m. Gwo dram mwen m ap gad gran kout yo pase devan je m. God, mwen dezòd twòp pou vwa fwa sa w ta di yon mo pou lavni m di twòp bagay ta gen yon ti pifye omwen. Dèm sispann met je nou atè m priye w m pa janm santi prezans ou. Se lèzòm fè sa yo vle. Kilè ou pa janm desann tou. Gen gen.
Yeyeyeyy yohh se byen menn se byen frèm e m panse ou menm ou gen yon dènye mo menn ou ka pale ansanm avè nou jis avan w ale si w gen yon bagay ou pa di si w gen yon kesyon m pa poze w ou te panse m ta poze w ou gen dwa ajoute pou nou frèm paske ou lakay ou menm si nou pa menm kote la men nou pa prese vre paske atis la bezwen elaboure tou li menm.

Mwen se yon yon pwochèn fwa nap gen chans pou tande yon kòye fanm pat mabye. Ya ya se sa. Mwen plis bay degaje. Mwen se tout bay ap ok pou moman kap vini yo. Ya se sa menn. Yo janm te diw la menn e sidji ou se atis pam paske tout atis se atis pam men ou menm m fon pakèt tan bò kote ou wap toujou diferan pami tout atis yo dayè ou menm ou se atis ki nou menm nou vle pwojte tou menm jan avèk team 3 F e nèg de best yo nèg master John prince zwa yon pakèt lòt atis ki nan ki nan nan lebèl la nou menm nou toujou fè echanj donk m panse m te kontan pale ansanm avèw nap toujou rete men m panse yon lòt emisyon nou gendwa menm kote sou yon lòt panèl tou nou pa konnen paske nou menm depi se mizik depi se talan penpòt talan li a janl te ye a detekte tout atis nou la. Paske se nou ki pou pwomouvwa jèn yo, se nou menm ki pou fè jèn yo parèt epi pou lòt moun nan kominote an ba yo vizibilite a. Ou konprann sa m di w? So, se te yon plezi menn. E kenbe rèd pa moli menn.
Kenbe la, yon pwoblèm anpil pou mouvman an. Kenbe la. Ya, respè frè m. Ya, depi ane chen. Ye, ye, ye!

komen kòmsi ki nan antouraj li ki pa fèl byen ou mwens ki fèl byen tou donk nou tap pale atis lan sa se mizik.